Sa kap fèt mon fanm So jodi a m vin avèk yon video pou ou li pa vin pale de ni fotografi li pa vin pale de kòman pou fè kòb men li vin pale de ou menm So sa map di sa m vin di w jodi a m panse ke l vrèman enpòtan ou menm ki gon rèv ki gen pou ou ki poko wè kòmsi ke strateji pou reyalize l yon sèl bagay map di w kwè nan tèt ou So m pral ba w yon ti istwa Ki te vrèman touche m, kote ke bon lè m pat ko janm fotograf, m pat ko kòmsi janm fè premye biznis mwen, m te toujou kòmsi gen nan may mwen tout moun te ka ede m. Bon sèl bagay kòmsi ke m vin aprann, si w pa retire tèt ou kote w ye, pa gen moun kap retire l pou ou. Si w pa fè sakrifis, si w pa kreye tan pou rèv ou, pa gen moun kap fè l pou ou. So konsèy mwen pou ou menm jounen jodi an, tande istwa sa, m panse ke lap ede w avanse. M te leve yon maten, m pat gen yon goud. M pa t gen yon goud, m pa t gen yon goud men m te gen yon patnè m toujou kwè nan li epi m ekri misye, m di misye konsa, yo, m gen yon bagay m ap di w, pa pran sa mal, èske w ka fè m kado 100 goud m achte yon bagay manje? Ou konn kisa l reponn mwen? Se youn nan zanmi ke mwen vrèman renmen e chak fwa kòmsi ke chak pa m fè an avan, m toujou panse avè l. Misye rele Mackendy Laguerre, se youn nan zanmi m ke Bondye fè m kado, m toujou di Bondye mèsi anpil paske li ede m nan tout sa m ap fè, se yon zanmi kòmsi ke lè m gen yon pwoblèm m pataje l avè l. E jou sa l te demanpe l. M ekri l, m di l konsa ke yo m bezwen tan nan mwen di m ap tcheke w lakay ou. Li tcheke m lakay mwen, m panse ke l ap vin ak kòb la mwen. Lè l vini, li ba mwen yon goud. Li di m konsa ke mwen gen kapasite pou m gen plis ke 100 goud nan men m pèlestan ke m ap jwe avèk sa. Kounye a m di l konsa, poukisa w di sa? Li di m konsa ke ou konn fè braslè, ou konn fè sandal, ou konn fè zanno. M konseyew tcheke zanmi w epi lè konsa wap ka kòmnse ke gon premye biznis so premye biznis mwen m te kòmansel avèk 150 goud ki se 30 dollars m desann anba lavil mwen al achte braslè epi m kòmanse poste braslè m poste braslè m jwenn yon premye demand m jwenn yon dezyèm demand m vin pran feeling nan tout demand sa yo m kwè nan jou a m te antre 200 dollars. So ou menm ki gen kòmsi ke yon rèv, m panse ke mesaj sa se pou ou. Pa janm kòmsi ke minimize kapasite w. Pa janm kòmsi ke di w pa kapab. Toujou kwè. Menm ke l ap pran, l ap pran 1 an, l ap pran 5 an, l ap pran 10 an, toujou kwè. Paske w ap gade Alibaba jounen jodi an ki vin gwo platfòm nan mond lan, li te pran 10 an avan l eklate. Sa vle di ke ou menm, ou ka gen yon rèv, travay pou li, kwè ladan l, goumen pou li. Demen, anpil moun gen pou pran kòm egzanp. Ou ka kòmsi ke di pe ou gen ensekirite, ou ka di kòmsi ke ou pa gen enèji lakay ou. Men ap toujou gon opòtinite ke lanati ap kreye pou ou depi ou kwè. Tout depi wap travay lap toujou voye vin jwenn ou. Paske mwen menm ki la jounen jodi an, lèm te fè yon ka kòmanse nan domèn fotografi, m pat gen yon grenn kliyan. Men m te konn pran boutèy yo, m te konn pran mango yo pou m te kòmanse. M te konsidere yo tankou kliyan pa m. Chak fwa m wè yo, m kore yo, m jwe avè yo. M konn wè mango a, m poste l la, m vire l, m tounen l. M konn wè boutèy la, m poste l yon jan, m konsidere l tankou kliyan. Sa vle di ke ou menm ki gen yon rèv, kwè nan tèt ou, kwè ladan l. Paske si w pa goumen pou li, pa gen moun k ap goumen pou li pou ou. So, se konsèy sa m te vin pote pou ou jodi an. M pa vin pale de ni fotografi, m pa vin pale de ni kòb se kòman pou fè kòb. Mwen vin pale de ou menm ki gen yon rèv. So, kwè ladan l, goumen pou li, travay, travay, travay, travay, yon jou kanmenm w ap reyalize l kanmenm. Pa pa fokis de peyi w ap viv, men fokis de avantaj, opòtinite ki gen nan peyi w ap viv lan. So m te renmen nou m renmen nou anpil m pap rete twòp pou yon pwochen video m panse ke lap ede nou anpil peace.